L dakò pou fi sa fè l nenpòt bagay. Fi sa li pa bezwen konn ki sa l ap jere menm. E manman fanm nan?
E pa manman ankò l ye. E pa manman. Li di sa kite yon manman dèyè. Twòp detay. Paske manman misye mouri. M pa pral di w kiyès. Twòp detay. Men si w detèmine w a wè kiyès. M gen lòt bagay toujou. Ann ale. Ou sanble yon gwo seri nèg la ki gen.
Nou se 2 manman, yo pa tèlman worry.
Bon m di w sa m di a m di w nèg la ap jwe epi l gen yon ti bagay tou won nan videyo m di oh m voye je m menm pou m wè. M gen yon mizisyen ayisyen misye gen yon mennaj chak kote l pase. Chak kote l pase. Bon se yon bagay ki nòmal. Tande, e pa tout ki konsa. Bagay ki nòmal. Onètman. Misye al jwe yon bal an Frans. Misye gon bebe ki sot nan lòt zòn, nan lòt peyi. Gwo bagay map diw la. Ou pou kòw? Men, non, kite m pou kòm. Zanmi an?
Wè, zanmi an.
Epi, nan dyaz lan, pandan dam nan rive, pandan rive nan bal la, bal sa te pase Lyon. Epi gon, gon zanmi, yon syen zanmi. Gon syen zanmi. Epi, mennaj lan wè. Chantè a fon sèl kòlè. E pa chantè ap chante wo la non. Jou sa a. Yo kite stage a wi. Jou sa a, batè a ap jwe l di bon sa pase chantè a la a. Ki yon chantè ba konsa yo di. Epi misye file aprè bal. Paske nèg sa yo toujou gen woulib. Epi y al lage misye nan bal la. Misye misye move. Lè fanm nan ouvè pòt fanm nan di m tou ouvè pòt la wi. Epi bagay sa yo bagay bagay. Gwo chantè wi. Mon frè.
Fanm nan retounen nan peyi kote l te sòti a. Apa yon gwo mizisyen, sipèsta. Sipèsta. Bon, m te menm ka di se yon idòl. Ti Giyad. Yon idòl. Yon semèn apre, cheri a retounen menm kote l te ye l yo. Apa ti bagay piti boul la. Ann avanse. Avanse cha. Yon pa koze k gen isit. An palan de sa, gen yon mizisyen ki te pran kalòt devan m. A Pari. M poko janm wè fanm bat gason konsa. Sa a Pari?
Roro rene pran kalot la nan friz. Bagay pou wè non. Roro gen dwa ap gade.
Roro nan kitel mache. An palan de. Bay lontan bay lontan. An palan de pran kou. Mayi sou ale lavi a malad. Ki ki update nou gen. Bon. E e ou konnen deja depi semèn dènyè. E ali pa potel byen. Ali pa potel byen. Pa potel byen lò gen tèt fè mal dad. Non misye gen nan pati. Lò gen la fè. Dad non.
Pa do bay enfomasyon nòmal. Ou di pa potel byen. Pa potel byen se lò gen tèt fè mal. Ou gen la fè. Ou gen la fè. Se yon konsèy dami m ba ou, m pa si m te ou menm.
E lò gen, e lò gripe, e lò ka pran te jenjanm, se lè sa w pa pote w byen. Bon, misye, misye, misye fè operasyon nan pa, nan pa, nan pati siperyè l. Siperyè? Siperyè l, wè. Kouman siperyè a?
Pati siperyè l, gen de kote nan kò e pati siperyè w li ye. Tankou men, pye, tèt, epòl. Non, non, gen de kote trè, ki trè sansib. Ok. Kote sansib yo, tankou je w se pati siperyè w. Ok. E, e, e, e pati enteryè w, entim ou. E pati siperyè w. Li pa koute moun manyen. Donk, mayestwo ap fè operasyon la. E ou pral gade pou wè e gen nèg yo pral mete, pral lage kominike de près, bagay pou esplike ke gon malèz ki pèmèt ke Arly pa ko ka tounen sou stage. Donk, pratikman misye evolye. Misye kite lopital la 3 jou aprè. 3 jou aprè, ok. 3 jou aprè.
Aprè operasyon tout bagay, misye kite lopital la. Aktyèlman misye lakay li. Demen, e selon enfòmasyon ke m gen, Arly pral tcheke pou l gade eske l ka tounen. le plus vite que possible, ou byen li kapab pran plis tan. Men selon enfòmasyon ke mwen genyen la nan minit nap pale la, posiblite pou ke Arly ta retounen sou stage entre le 22 et le 23. Novanm? Novanm pwochen. Donk Arly pa pa anfòm, dayè misye pa ka sote la. Nan moman la se gwo rèl ki genyen. Paske a li pou ale retounen kòmsi nan vi moun a moun, l ap pran misye kèlke jou. Kòman moun a moun, sa k moun a moun? Kòmsi, bon, kòmsi, misye pa ka manyen tèt li pou kò l. Èske w dakò? Wap sa sa vle la? Kounye a la, gen moun la kounye a nan peze zong pous atè wi. E gwo bagay wi. Gen nan vide dlo nan tèt gen moun ye la, wap di sa. Ou ka konprann son jwèt li ye? Donk sè diè ke maestro a li kalm, li trè rilaks, tankou. Men èske doktè di l ap reprann? Li sipoze reprann kòl ou byen? Misye, non misye ap reprann li, misye ap reprann li nòmal. Èske lap gason ankò?
Non m pa konnen.
Afè pa gason, gason, sa pa twò enpòtan pou mwen. Ok. Men esansyèl ke misye genyen, misye gen vi, e esansyèl sante misye an eta. Ok. Men sè sir ke misye ap retounen, e don, tap gen plis kè sote. Li tap pale a plis kè sote. Kòmsi pra, nèg, si yo ta di nèg sa yo pap gason. E kòmsi nèg sa yo pral anbasad, anbasad la di non pa gen viza pou antre Ozetazini. Ou pa konprann sa pa, e de bagay ou, e de, tande. Gen de movèz repons ke ayisyen pa vle pran, gason ayisyen pa vle pran. Pa mennen anbasad lè w nan 20 tan, 30 tan, pou nèg la anbasad la di w ou menm ou pap ka rantre Lèzetazini. Pa kite nèg al ka doktè pou doktè di w ou menm ou pap janm gason fò la. Bagay pou nèg yo tou mouri la. Ou depòte yon nèg ayisyen pa gen pwoblèm. Men dil pa gason Lap viv. Nan manch wè menm si w si w ta on nèg ou kòmsi m t al kon doktè pou di m jan mwen ba yo la gen difikilte ou pou pou pou pou pou tèt ou pa kanpe anlè bon tou tyoul men si w si w doktè ben tiye m bon m nouvèl sa bon m nouvèl sa Men nou swete Maes sa re re re Non misye anfòm misye anfòm Kòmanse repo pran bon repo Misye bon wi misye donk se sa e misye vin sanse pap ka retounen sou stage rapid pou l ap nan sote anlè ni nan ponpe ni nan bwè ni nan sesi selòt bon pa kont misye oblije pran pran tan poul bay rezilta men sè seke fanmi misye anfòm e yo tout bagay an kondisyon madanm pitit tout bagay anfòm donk misye ok donk an atandan ke misye repati ankò afè pa gason patizan epa kesyon epa bagay pou pale menm gen nèg gade se tou kitel ale konsa lap pran ti siyalis li pou kòl lakay li men pa gen jwèt pou di ke bon nèg la rele w live ou pa pikòp li rele w sou facebook kareman bon ok m nan radyo.

Son moun kap chèche li pou ede ale ka yon doktè. Bon frèm apre nou talè.
M nan radyo. Ou gen kawopraktè la tou. M pa gen kawopraktè non. Se kèk referans. Donk ou oblije fèl travay la sa. Donk tankou janm diw li an. Mwen m gen de fòm ta fò doktè m ta pran la maksimòm 25 an poul ta ban mwen enfòmasyon konsa. Pou vin di dad ou pa gason. Fòl pou 25 ans. A 25 ans m konnen map gentan tèt tèt tèt klase e moman pou m an repo Wale. ou wèm relax ou konprann men vin dim pa gason la nan nan nan l pap bon m wap wap tiyem pi rapid. Kenbe maestro a nan lapriyè nou. Wi misye bezwen priye, misye bezwen priye. Pou l ka reprann li pi vit ke posib.
Misye bezwen priye. Fanatik nou look, motive, voye ti mesaj ba maestro a. Fè l konnen nou toujou ap panse avè l. Pa neglije sa. Ekri bèl ti love note pou li. The ladies. Wè wè.
If you ladies miss them let em know want mwen poste de twa ti bagay sou paj nou tag li ladann paske ti bagay sa yo lè lap li yo sa ap bal fòse kouraj Non c'est sûr li bezwen sa e se nan bèl moman tou okazyon tou kòmsi e zanmi mizisyen yo e pou ke e kèlkeswa te gen amitye kèlkeswa pa gen amitye tou e se pa amitye an donk se se fami familyarize nou avèk e alòk frè donk voye yon ti nòt di ke bon sansibilize sansibilize onon de disip Maestro nou salye w nou swete w jan w di l lan gèt wè l O non de Klass e Maestro Arly Larivière se X ou Y se Mesye Jericho mwen salye w m swete w ke tout bagay retounen ke tout bagay anfòm fè sa men nan moman sa tou e moman pou Gazzy tou gen djazz wi Kòman?
O bon Nou Look kanpe w pa gen djazz ou pral fon kout bèk yon bèk la pou w ap chante yon albòm nèf yon albòm fini pwodui fini. E wè pou Gazzy al mande pou l tou retounen nan Nu Look wi. Tout de An di la dada. Kòman? Tande. E pa frè mizisyen yo ye? Nan ki biznis?
Nan biznis sa a. Nan biznis Alila Vya a? E kwè, e kwè, e kwè Tèt Kannèl di ke lè Nu Look gen pwoblèm li menm l ap la pou Nu Look. Ki moun? Tèt Kannèl.
Li te di sa nan yon deklarasyon li te fè wi. Nan pa tchipe tande, ou pa ka tchipe konsa. Nan e pa, nan sa pa merite tchipe mon frè. Tankou e nan bon moman, Disip pa gen 52 semèn. Loulout gen sofa la moman la di sip odi jan bizi Dadou pale byen pou m konprann map tande w ok di sip pa gen 52 semèn pou l jwe kòm si back to back ou wè semèn ou wè semèn ki sot pase a la se bon moman pou di sip te tou fon ti rive la dominik tèt kannèl te fon rive la dominik a nou louk a nou louk pou l te fon bèk la nan aliwoud la e pou l te yon de twa san moun devan l nan albòm nèf pase se ansyen djaz ou. Tounen a li tounen dezyèm chantè nan djaz lan? Sa l ye la a? E bay konfrè mizisyen kap regle e wi ankò ou sanble pa konprann sa m di w lan. M konprann ou wi. Anben ok.
Sa vle di ke si w wè m pa la la a, ti jivèn, vin ranplase la pou w gade pou tou. Ou konn ou wè maestro a fè operasyon li anfòm, ou wè sa w di la a ka deranje maestro a pou tout rès ane a wi. Ali, Pou di pou Gazy ta vin fon ti kout nan biznis Maestro a Janie la? Pat nan nan jan nou looke a kòmsi e nan pi bon moman pou pou pou tèt kannèl ta vin fon bèk wi. Tèt kannèl gen lontan l pa chante wotè sa non apa. E mizisyen pa l yo sa l ap fè avè yo? Ou konn nèg yo gen tout sansiblite sa ou menm? Apa ou la nan sitiyasyon e tèt kannèl ye avèk e maestro pèpè a la kounya li t ap gen sansib pou l tounen dèyè toujou? Se nan e nan pyese grenn pa grenn ki fè jet la rete la. On machin kraze refè l ye. On alò kounya ou ta gon machin motè l nèf byen chita konsa, ou gon machin ki nan fè transmisyon fè motè, kounya la kounya kounya ou tap gen sansiblite pou tounen ladan l ankò? Anben nou renmen mizè mesye. Sou fè motè w fè transmisyon. Depi w al nan machin nan fè transmisyon kè sote. Depi w gen zanmi. Kap trèt ou pa dèyè. Tande sa map diw lan byen ou gen dwa padone la pa padone ou gen dwa fè ekskiz ou pa Bondye e Bondye k pe padone sa e konsèy e konsèy dami map baw wi e sa map diw la tandel tou wi depi wè ou gen zanmi ki trèt ou a nivo parèy sa ou dènye degre nan nivo ou wè ma maestro pèpè a trèt tèt kannèl lan menm si ou wè yo byen son amitye trèt ke liye se trèt ak kon trèt. Ou wè si maestro pèpè a te gen bon sans li te dwe tou jete l. Li pa gen plas li la a menm an oken ka. Angajman pa m ki m di w sa. Donk kounye a la a, tèt kannèl ta jwenn ni louk kounye a pou l al chante fè dezyèm chantè fè kè. E mèsi pou l apiye l pou l defann li. Ou fou menm. A bon rezon menm. A men ou menm mesye nou pa gen sans. Nou pa gen a men e pa biznis n ap swiv biznis sa? E sèl biznis k rete. M ap eseye imajine m ap eseye imajine sa w di a wi. Kòmsi sa pa ka rive?
Ki enpak sa tap genyen? Monchè, pou le byennèt la mizik ayisyèn, pou le konpa dirèk, li tap itil. Fanatik Nou Look yo tap fache anpil wi. Fache pou kisa?
Ah! Tande map di w, fanatik pa mèt. E sa fè nou gwo bann, nou gwo bann fanatik, nou gwo bann fanatik kap, kap fè moun menas. Yon bann fanatik sa yo rele, ee. Sòlda, sòlda yo. Nou ba yon pakèt priyorite. Fanatik tante m di yon bagay. E toutotan ke w pa mete l ba l abitid nan sa w ap fè a pou di l ke pou la pou la bonne marche de gwoup lan, li pa dakò avè w. Paske se, tande m di w, nou atis yo gen yon pakèt posiblite ke mwen menm avè w pa genyen kòm animatè radyo oubyen kòm one man show. Kote atis lan dirije fanatik yo e la yale ye. Alò lè fanatik yap relem la kounye a ap fèm menas lan e pa tèt kannèl ki voye yo? Gen de moun tèt kannèl rele an pèsòn la kap ret tann mwen wi bro chiri m. Ebyen kitel tal di mesye an nou give up sa pa egziste ankò wap gade pou wè ou wèm dirije oken fanatik. Ou va al pran li mete l sou paj la. Sètadi pou montre w ke posiblite ke atis yo genyen pou yo dirije, dan kounye a tèt kannèl ta tounen look la, tout nèg Gonayiv, tout nèg Okap, tout, tout depatman Latibonit lan nèt t ap dakò paske jodi an mizik ayisyèn nan fon fizyon. E djaz la t ap rele fizyon nu look.
Djaz la t ap rele Fusion Nu Look.
Ou panse se difisil?
Non l pa difisil men m pa wè l.
Sa yon nan pi bon bagay nèg yo ta pitil konpa dirèk wi. M pa wè 2 mesye sa yo pataje menm stage. Yo gen dwa fè l pou yon sware men fè l pou yon bagay k ap kontinye m pa wè l. Sa w ap di a la?
M pa wè l.
Li gen dwa rive. An 2018, chantè a monte sou stage li di maestro a l miss li. Alò kounye a la, jodi a la m'ap soufri pou madanm mwen, mwen jwenn li, m pa ka di cheri on m jwenn okazyon. Se ti okazyon sa yo pou w jwenn pou w pot flè, pou w met ajenou. Se youn nan pi bon moman jodi a la. Bon depi lopital la tèt kannèl te dwe pote flè pou maestro a. A ou kapab konprann sa. Paske li nan yon sitiyasyon l pa de non retou. Yon sitiyasyon l pa ka di non devan moun nan mitan yon lopital. Maestro mwen te tou miss ou. Wè bagay pale vin wè lopital sa. Hein non non ou pa bezwen rive la Hein kap tap diw An pran poz Non non non kite tande m pale Bagay pran poz la Ou kase wè Ou al lopital lan map diw Sa sa w wè li ye an Li te ka pi grav Of course E gen de Entèpretasyon ke moun fè de lopital Arly an. O fon e pa konsa bagay la ye. Men sak gen nan showbiz la anpil nèg pa konprann. Otomatik kon ti bagay fè zip konsa ou ka elaji lajè sa. E posibilite sa nou genyen wi. Tankou gen jan w bay enfòmasyon an. Li jis sanble avèk sa. Men eske an reyalite se sa ke li ye vrèman. Konprann byen sa map di w lan wi. Men ou menm ou an mezi kòmsi pou di nenpòt bagay. Ou pa mechan.
Si Gazman te pase lopital la li tap yon bèl jès. Se te okazyon poutèt Kannèl desann lopital la pot flè a pou Maestro l. Klè, e l t ap itil li tou. E l t ap tou fè yon it. Paske li bezwen sa. Bèl jès. E men nèg sa yo, yo tèlman gen ògèy. Epi y ap plenyen yo nan pantalon yo papa. Nan dòk kay y ap di, mesye, m sonje mesye a. Men kòmsi, fè jès kòmsi lourab lan. M ap pale jès lourab. Kòmsi, nou pa gen grandè sa a, natirèlman. O, alò w panse ke se te ou ki te lopital. Radyo ap pede mache kanpe nan men m la a. Se okazyon kòmsi m dozado avè w pou m pataje san lopital la. Gason pot flè pou gason wi. Sa pa anyen. An frè yo pote l.
Sa pa anyen. Lè w ap bay li fò w byen bay li tou pou w pa sanble nèg ki dous wi. Donk se te okazyon an ò wi pou pou ke pou pou Arly ta tou di misye ebyen monchè m fè w ekskiz Arly pa Bondye l pa gen moun pou l fè padon. Ok. E pou l di ke anben monchè nou pral nou pral blow up market lan.

Pèpè a vin kanpe kote atis lan, atis lan voye gitaris lan di l fon ti ba! Nèg sa a fè kanpe kote yo epi yo poko pale jenès jenès epi yo pa t mete yon jèn bò kote yo non. Kounye a la nan moman an, kounye a Aly t ap di misye fon ti ba, fon ti kanpe bò Rene a paske Moun ki pati. Kote yo ta mete l kanpe.
Bò wo a, nan do bò wo a fò kan. E pou sa w travay? Qui va à la chasse perd sa plas. Alò pou la, se ton bò, se te, se ton on bòn desizyon an, an, an janvye 2010 pou, pou tèt kannèl rete. A li rele tèt kannèl a minui l pa pi kòp non. E apèl sa depi l te pi kòp li t ap tounen nan lou kou. Nèg ti Okap sa yo pa nan rans non. M ap ba w enfòmasyon. Tèt kannèl pa fè bal tou non. Kiyè ki pa fè bal la? Pa fè bal. Kòman? Ah! E kòmsi. Non lè sa l pa t anyen. E kounye a la li eksele. Lè sa l pa t anyen. Li potko gen. Se te kounye a. Li potko gen grad.
Li pa t gen anyen. Li pa t ko gen tout bousòl sa sou li. Bon wè se te kounye a a li te rele tèt kannè li t ap pi kòk. Depi se te kounye a depi wè bi li te di alo l t ap pi kòk men otrefwa li di li di a plizyè repriz m jete m. Depi m wè bi li rele m pi kòk m tou kouk m dous. E kounye a la se okazyon kounye a la pou l di li pote flè li pote kat. Epi li di kounya la li li just sa ke li tap ekri nan kat la li pou ekri nan kat la poul di maestro an malgre de tout sa ki pase se gade gen de moman fò nou kapab fè mea culpa fò nou ka fè padon e wè si nou pa ka fè sa alò ou wè lè w mouri w dò bo l mouri. Konnya pou fè mea culpa maestro sa fè lontan wi. Sonje w, konnen jan map jwe w. Ekri konprann nan kounya. Tout sa w ap di a kounya se ekri kounya pou yo konprann kounya. E gen sa a tou wi. Kounya se ekri pou konprann. Gen pa anpil nan tou ekri an kounya se sa a. Epi tout sa w di tout bwate. Gen anpil nèg ki ekri, nèg yo pa ekri anyen. Ekri an etan de si tout nèg ta ekri liv monchè. Gen ide yo gen nèg yo genyen wi. Sa pou kounya la makèt la tap moute, advèsè a tap pran kou wi. Wè nan moman nap pale la. Ou wè pawòl Savalou an? Ou wè pawòl ke ranje chita w lan fè la tout kò l an? Li t ap plat! Pase de mesye sa yo Ali nan pwent e yo t ap mete tèt kannèl an dis. Men ki moun ki t ap atakan kounye a? Ali atakan, Ali gen, sof Ali pi ba. Sof tèt kannèl. Tèt kannèl pa ka kou ankò. Ki moun nou t ap met mitan tèren? Nou t ap mete. Nan mitan tèren an ki t ap fè pas. Paske lè granmoun ou ye, ou kanpe fè pas, ou pa kouri. E René Higuita w ye, ou fè pas tèk, tèk, tèk, tèk. Ti pas. Paske lè se milye tèren w ye, ou te konn jwe foutbòl. Lè se milye tèren w ye, ou pa bezwen ap kouri, ap pede tankou kou chen fou. Kote w wè atakan an ap pike devan. On drib, on pas. On trib, on pas. Epi ou kanpe. Ou kanpe! Ou kanpe, ou fè 90 minit. W ap byen jwe!
E la Platini bat anpil nèg. Li fè bèl pas, bèl jwèt tèt, bon, bon ba a manti balon byen. Ou konn sa m se yon bon foutbolè m ye. Mwen pa djòlè m ap fè. Donk, kounye a la, depi ou wè souf ou kòmanse ap bat rapid, ou kanpe nan mitan tèren. Kounye a Aly t ap fè gòl. Ou wè nan moman nou t ap pale la a, Sava pi lou atò l t ap pi lou. Sava pi lou t ap pran kou wi. T ap pi lou mwen di w bòlè.
E m p ap bon manti. Nèg yo pap gen konsyans pou yo fè sa. Non non non non ou wè sa a m pa kwè youn nan pati yo vle fè l. Men se yon lè pou l fèt. Alò kounye a la a w ap fòse fè djaz. Kounye a èske nou look la si maestro si dok maestro a fè operasyon doktè a di l sa va si tout fwa doktè a ta di gen konplikasyon ou oblije pran 2 mwa. Eske nou look oblije kanpe pou 2 mwa? A ben a ben se nan faz sa ou rive la. Men Dye Dye Dye mèsi ke sa pap rive wi. Sa pap rive. Mete sipozisyon nou malad. Mete sipozisyon ou mete ou mete ou mete l o kondisyonèl. Yeah. Kounye a pou nou look ta kanpe pou 2 mwa epi pou. A ben yon sèl bagay ki pou fèt. Tèt kannèl dwe pran pran ewèl pou l mete l an kondisyon pou l di ke Maestro Ali Lariviere nou look paka kanpe pou tout tan sa. E fò Ali konprann sa a tou. Nan fòk non. Konn a pou maestro ak pouchans ou ka bon poul wè kannèl devan men yo tè. Bel abitye fèl deja.
Tout pis bagay tèt kannèl fè Jodi an la a Li gen konsyans wi Li tou di tout sal posede Arly Arly gen ladann Fòl gen konsyans sa E fò Arly konprann ke Non tout paka fè menm bagay, nou bezwen tèt kannèl. Ou ka kitel peri konsa? Se yon bato kap antre e dlo lap pran la sa e nativite. Wè la a, Santa Maria.
Li tap bèl pou biznis lan men elas. Li pa elas mon frère, tout est possible dans la vie. Tout est possible. Pa gen anyen ki enposib mon frère. Wap reve, wap reve je klè. M pap reve, m son nèg ki dòmi bonè, m leve bonè. Wap reve je klè. Mon frère, jodi an, si w te kapab wè Loubè Chancy. Monte. Elie Telfort di Cubano sou menm stage menm si yo pat janm pale ou wè lavi tout è posib paske 2 nèg sa yo nan lide plizyè moun ke anpil moun ki pa konn istwa pat janm menm rankontre tandiske m tande Loubè di ke li menm Cubano son moun ke l renmen m pa tande deklarasyon Cubano donk li pa enposib an 2018 gen anpil moun ki te pat panse ke Tèt Kannèl te gen tout fòs sa yo se pwòp fanatik Tèt Kannèl yo wi k ap plonje l. Ki di ou lach. Tèt kannèl pou yon lach. Men petèt li ka di l gen bon kè l ka pa gen kè vre. Fòk ou konprann reyalite lè w feblès e lè w fòs. Ou menm sa k fè fòs Dadou. Te m di tout moun sa. E paske m konn feblès mwen wi. Ou kapab konprann sa m ap di w lan. Alò nan anpil nan nou nou konprann nou pwisan, se tou pwisan ke nou ye, nou pa manke anyen. Manti! Dadou di nou sa jodi a. Fòk ou nan lavi gade ki kote ou fèb. E lè w gen bezwen yon bagay ke w abitye, Fò w pa pè ni krent pou w atake l. E souvan fòk ou eseye fè de bagay menm si l pa mache. Menm si l pa mache, fòk ou eseye. Alò, gen anpil dyazwè ki egziste la a, yo t ap janm egziste? E paske gen de nèg, de nèg ki brav, yo eseye fè l. Enben, jodi an, se le meyè moman wi.

Wap rgade wè si konpa dirèk pap di konpa dirèk devan kòmè sènòm. Mwen ap pede pale fransè men ni. M ba nou li. Wè la. Si nou bezwen blow up makèt la men ni la jodi a. Se le meyè moman. Wè la.
Fanatik disip. Fanatik nu look. Dayè fanatik disip yo se bon moun Facebook yo ye. Yeah. E tout lòt fanatik lòt djaz ki vin genyen se fanatik nèg sa yo tou ye. Bon m pral ba w istwa. Wè avan yè la a. Klass. West Palm Beach. M gen plis ke 5 moun ki tande di yo sa. ki tande randevou konpa, ki tande konpa ivent, ki fè deplasman sot Nouyòk vin nan klas. Fanatik Disip la nan Sunrise lan la, li nan mounda Hollywood lan, li pa fon, li pa fè eyat! Wè la! Sa w di a, wè si l fèt? Fanatik jete dlo. Sa pa vle jete dlo, jete dlo a son fòk ou gen kwayans, lè wap jete dlo nan lib ak kwayans ou jete dlo mon frè, bon lè w jete dlo san kwayans kote l ale, kiyès ki bwè l, ki kote l fè, jete dlo a kèl ide ou jete dlo a. Ou pa, jete dlo a pa fèt konsa konsa. Non ou pa jete dlo konsa, kòm gen anpil moun kap rele woy letènèl woy letènèl jezi jezi, kòm son gwo non lè w site l li fè efè, men w pa site non jezi san ke w pa gen kwayans kote w prale an. Lè w jete dlo a kel ide ou pou jete l? Kisa w konnen nan jete dlo? Ou jete dlo paske w te wè Wilfrid ap jete dlo? Men fòk ou kwè wi. Ou wè gon bann ti foli ti ougan anba la yo te wotè sa.
Anpalan nou gen wikenn sa a, pa gen aktivite wikenn sa a nan vil la? Bon wikenn sa a yon sèl randevou ke l ye. E se kasa chanpèt. Ka sa chanpèt, swav epi. Non, nou nou k pap la. Non, bon, li klè ke nou k pa la, men pou lenstan, se. Afich la toujou respekte. Afich la rete jiska, jiskaske ekip lan vin di nou ke bon, ekoute byen, donk nou nou k pap prezan, se swav ke li. Ok. Men jiska prezan, li rete nou nou k swav, ka sa chanpèt. Ka sa chanpèt. Inik randevou aswè epi le 16, a ne pa oubliye, le grandevou 5 èm edisyon, Griyo Fest. E m kanpe dè, m kanpe nan do sa a. E demen si Dye vle n ap gen pou nou pale tou de nouvèl fòmasyon mizikal New York la. M gen pou m pale de gita a gogo. E m epi tou m gen de konsèy ke mwen menm e Biggy e puiske semèn sa a nan jou k ap vini an pral fèt mò, fèt lè sen, vandredi e samdi. Vandredi se fèt sen, lè sen. Samdi se fèt mò. Donk gen kèk ti bagay nou pral di de bagay sa. De sa nou konnen. De sa nou konnen. Paske nou fè ti rechèch nou tou. Ok. Donk sè di a ke gen de konsèy ke nou bay nan Madi Jijman, m panse gen moun ki ka aplike yo. Reso pale ou nan pa aplike yo tou. Sa enpòtan. Pa m toujou di moun pinga ou pike tèt ou devan machin. Depi ou pike tèt ou ap mouri.